Chouloutou.
Bonjou tout fanmi Chouloutou yo kòman nou ye n espere ke nou tout byen gras a Dye jodi an la 19 avril 2023 nou vini ansanm avèk yon tout nouvèl videyo pou ou pou pwobabilite e pou jodi 19 avril 2023 fanmi yo yèswa mesye tout sa ki tout sa nou fè mesye pou nou gade kòman rezilta a te kapab ye pou nou avantaj nou pa rapò sitou avèk 2 0 Mesye, nèg yo pa ba nou 2 0, nèg yo ba nou ekip e rezilta e ki pa gen rapò a pwobabilite ke m bay lan. Donk, se konsa. Men, nou swiv, nou analize byen, nou remake ke gen boul retounen ki te nan rezilta yèswa la. Antouka fanmi yo, n ap fokis, pa gen pwoblèm, n ap fokis sou moman prezan an. ki se jodi a 19 avril 2023. Si ou menm, pa kiyozite ou fèk tonbe sou chanèl sa, nap di ou chanèl sa se yon chanèl ki la pou bay e pwobabilite konsènan Jòrjya, Florida avèk Nouyòk kons e pa rapò a ansanm avèk e lotri. Si ou menm ou konn jwe lòt lotri ou kapab toujou fè koudèy e pa rapò avèk lòt lotri. pou jwe paske gen anpil fanmi ki konn estime ke boul nou yo konn kraze lòt kote donk ankò yn fwa nap di yo ou sou chanèl chèn de la probabilité show loto fanmi yo donk la ann rete rete nap di yo rete nap fè video an pou nal ka pou nou ka konnen ki boul nap favorize pou jodi a se boul pou soutni boul pèdi ekstra maryaj loto 3 loto 4 ki pwobab pou frape jodi ki se jodi an ki se 19 avril 2023 donk la fanmi yo san nou pa pèdi tan an antre direktman nan sa nou te kapab rele e sa nou te kapab rele la fanmi Avan menm pou nou kòmanse fanmi yo jan nou souvan di l, jan nou souvan di l, prensip de baz nan fanmi, premye bagay pou fè se kite yon like sou videyo an pou kapab montre ke ou apresye travay la. Ok. Dezyèm bagay pou fè fanmi yo se abone ak chanèl lan. Epi aktive ti klòch. Pou notifikasyon sou tout pa rate youn nan videyo nou lage yo. Epi twazyèm bagay pou fè fanmi se pataje. Pataje video sa ak yon fanmi, yon zanmi. San pa pèdi tan, an n antre dirèkteman nan sa nou te kapab rele dat di jou. Jodi an la fanmi yo se 19 Jodi an la fanmi yo se 19 Pral gade kòman sa te ka pase.

Oubyen tou de fwa n konn jwenn 25. Fanmi yo sa se rezime kalkil pou New York, Florida avèk Georgia jodi an ki se 19 avril 2023. Donk la fanmi yo san n pa pèdi tan ann antre dirèkteman nan sa nou te kapab rele e sa n te kapab rele fanmi yo Roi de la chance lan. Donk la fanmi yo e. Kwa de la chans lan, kwa di jou lan, kwa de la chans lan, mwen gade kouman sa pale pou nou. E, ki ban nou segond. Mwen pa toujou fon super thanks, yon super stickers. Si yon nan peyi ki elijib, ki nap tann. Kòman kwa de la chans nan bal konpòte l. Mesye yè swa tèlman te gen te gen chif zewo fanmi yo franchman e gen anpil fanmi ki te vrèman kwè nan pwent nan pwent zewo yè swa sitou e grap zewo an donk Louis nan fanmi yo. Tapi men ap tann. Ap tann ok. Pwent pou siveye pou nou jodi an fanmi yo. E ban nou yon segond. Travay la ki pa fasil. E pwent pou siveye pou nou jodi an fanmi yo. Siveye pou nou pwent 7. Pwent 6. Mwen di ou. Ok. 37, 36, mwen di ou. Fanmi yo, men kwa de la chans la, jan m souvan di l, si w pran tan w, gade l byen, nou tout pa gen menm je la fanmi. Donk la fanmi yo, san nou pa pèdi tan, le tan pou ki te gade. Fwad la chans la byen fèt ap tire granmè an screenshot ou metel sou telefòn ou nan pwofite di yon gran mèsi a chak grenn nan nou ki pa ki pa sispann montre e kòman e ki lanmou yo genyen pou ekip choulouto e choulouto a donk la fanmi yo san nou pa pèdi tan ann antre dirèkteman. Nan boul favori nou gen yon pou jodi an ki se 19 avril 2023. Premye boul ke nan pote pou fanmi yo, siveye pou nou malgre nou te frape boul sa yè a midi, fanmi yo kenbel pou nou anko paske l fè aparisyon, se 0330 ki gen pwobabilite pou l frape anko paske kabalistik de 98 se 0330 ke l ye, trè enpotan la fanmi. Donk siveye pou nou trè enpotan 0330 maten an. pou jounen an la ki kapab frape 0330. Kanta 0330 fanmi yo swive l pou nou plis nan Florida ansanm avèk Georgia. Ok, dezyèm boul favori ke nan pote pou ou, swive pou nou e boul sa ki se 4334 ki gen probabilite pou frape jodi an. 4334 fanmi yo paske kabalistik 278

Premye lo nan New York se revè 78 ki se 87. Donk siveye pou nou e siveye pou nou 78 plis fanmi yo nan New York jodi an. 78 plis nan New York ansanm avèk e Se sa wi mesye, 78 sèlman, sèlman nan Nouyòk wi la. 78 sèlman nan Nouyòk, ok, nou kanpe la. 78 ka devè 7. Epi fanmi yo an nou pase nan boul pou soutni Jodi an la boul pou soutni fanmi yo Toujou kenbe pou nou 2 zero Toujou kenbe pou nou zero 5 senkant Zero 5 senkant la li menm non sèlman 2 zero pa sou lapat lachans ankò yn fwa Tèt chaje mesye Zero 5 senkant parèt pi rèd Kisa sa vle di? Sa vle di kisa? Sa vle di nou oblije bay 2 zewo a zewo senk nan boul pou soutni jodi an paske yo fè apa risyon yo. Ebyen zanmi pam kont kanta 2 zewo oubyen zewo senk jodi an se 2 boul ou mwen la ki ta sipoze fè koze enpoze yo pandan jounen an siveye l pou nou siveye yo pou nou nan 3 tiraj. Boul pè dirèk ke nap pote pou ou jodi an fanmi yo se 33 paske efè sen mari byennerez Toujou egziste. E 33 fanmi yo, nou gen 10 ki te sòti dènyeman an, 0, 1 fè twazyèm yo kanmenm. Nou gen e ki lòt boul sa ki te tonbe. Donk tout boul sa yo tonbe sof 33 k rete fanmi yo. Donk siveye pou nou 33 gen pwobabilite pou l frape jodi an. Kanta 33 fanmi yo se toujou 3 tiraj. Ok, se toujou 3 tiraj. Epi fanmi yo an nou pase nan sa n te kapab rele e boule kraze bank. Fanmi yo nou konn sa deja e boule kraze bank boule kraze bank la nan 3 boule favori nou bay yo nan 3 boule ki vrèman gen fòs sou yo e jodi an gen yon boule gen yon boule kraze bank ladan l enben boule kraze bank la n ap jwenn li sou chanèl sa ki se Choloto Divino, D-i-v-i-n-o. Chouloutou Divino. Tou abone avèk chanèl la nou kite link la anba nan deskripsyon an pou ou. Se sou chanèl sa fanmi yo n ap wè e boul kraze bank la. Donk la fanmi yo san pa pèdi tan an rantre direkteman nan maryaj. Fanmi yo kenbe pou nou maryaj sa. Jodi a n ap pote 2 maryaj. Kenbe pou nou. E 05 pa 33. Maryaj sa son maryaj tèt chaje jodi an. 05 pa 33 sa. Epi dezyèm maryaj ki pi pou nou an tèm datraksyon. Siveye pou nou 43. Malgre nou pa bay 48. Men 2 boul sa yo se 2 boul ki renmen soti. Paske gen posibilite pou 48 tonbe jodi an. Malgre nou pa bay li nan boul. Men kan menm. Nou fè remak la. Voye zye nou fanmi yo. Nou fè remak la. Si 48 ap soti. Eben 48 fanmi yo se.

Pwent 4 sa se 443. Ok, epi pwent 6 sa 633. Fanmi yo toujou kenbe graf 0 pou nou. Paske li parèt sou la kòd la chans. Epi fanmi yo, an nou pase nan ekstra boul. E ekstra nap pote pou jodi a fanmi yo. Siveye pou nou ekstra sa se 443. E pa 0 5.

Ok konsa nap kanpe. Epi fanmi yo ajoute like yo pou nou pou kapab montre ke ou apresye travay la trèz enpòtan. Abone ak chanèl la epi pataje videyo sa ak yon fanmi, yon zanmi. Mèsi a chak nan nou ki te rive nan fen videyo sa. Se te group sa yo maryaj level 3. Level 4 sa yo fin te koute pou jodi an fanmi yo 19 avril 2023 pou chanèl pou lan ki pa lòt ke Cho Loto Sou Loto 509 fanmi yo pou kapab.